E zanmi pam, frè pam, kòman w ye la a menm? Monchè ban m di yon pawòl menm. E m tande w ap di m konsa e ke yo di m te nan fèt la e ke se bon pye m ki sove m. Ban m esplike w yon bagay patnè m. Ou wè bagay sa a, nan moman an la a, E m pa t vle pale de li pou on rezon byen espesifik ki fè m chwazi pa t pale de sa. Men kòm ou menm ou se frè m, ou se zantray mwen e m konsidere w anpil, kounye a m wè se ou ki voye voice sa ban m epi m di ban m reponn ou, ban m ba w kèk eksplikasyon. Wè Manino, si Manino te gen tande

Dam nan fè foto avèk zam e pa paske dam nan kòmsi m ta di w se yon moun ki nan bandi. Dam nan pa yon bandi frè m. Dam nan e kouzin misye dam nan ye. Lè dam nan antre isi, dam nan toujou vin wè misye epi nan foli, ou konn nèg yo e dekstè yo ye, nèg yo e tijèn yo ye, Esak fò MZ te ka nan pran fi a nan fè fi a fè foto avèk zam jiskaske kounya men fi a nan chalè paske kote ou wè yo wè foto fi a avèk zam nan la frèm sa w tande a son moun yap chalè yo pral met tout kalite dosye sou fi sa podyab malerèz fi ou konprann mwen pa gen anyen pou l wè a baz fi pa gen anyen pou l wè avèk gang fi pa gen anyen pou l wè a bandi. Ok banm pase sou sou sa paske manzè li menm te sipoze konnen e ke poul pa fè foto avèk zam paske menm mwen menm m konn gen m konn gen fanm kap dim e bay al fè foto avèk zam m di non machè pa fè bagay konsa si telefòn ou pèdi si telefòn ou pèdi yon moun pranl sa w pral fè si lapolis jwenn telefòn ou sa w pral fè m toujou di moun nan non pa fè bagay konsa epi banm eksplike w lòt bagay ankò patizan ou genlè bliye menn si se 14 ans m fè nan la police. Nou ta vle di yon nèg ki fè 14 ans nan yon institution menn. E sèl an Ayiti yon nèg fè 14 ans nan la police epi yon ti vagabon tankou Pierre Esperance ka fè revoke m jan l fè revoke m nan wi. E sèl an Ayiti yon nèg fè 14 ans nan la police. Yon ti poul peyi, yon ti kò di, yon ti manman rizyèz Tankou Marie Yolène Gilles ta kapab fè vye rapò sou mwen pou fè revoke m konsa wi menn. Pa bliye monchè m son nèg ki sipè entèlijan monchè. M pa bezwen moun fè lwanj pou mwen, m ap fè lwanj pou tèt mwen, m konnen m sipè entèlijan monchè. M ap tande ti vagabon Kanada k rele Azael la k ap di w l te tann on pèlen pou mwen e e e laplèn. M konn sòti menn. M pa konn sòti non danje. Paske m te nan lapolis m konn fonksyònman lapolis. M konn kòman lapolis si l bezwen pran m pou l pran m. M konn se deyò pou lapolis jwenn mwen. M konn se nan swa al wè fanmi, swa al wè pitit, swa al wè madanm pou lapolis pran m. E mwen menm depi lè m chwazi antre nan goumen sa pou libere peyi a, depi lè m chwazi antre nan goumen pou m goumen kont moun ki rich, ki kenbe tout richès peyi sa a nan men yo, pandansetan majorite moun nan geto ap viv lan mizè. M gentan konnen moun sa yo envesti gwo kòb nan lapolis la pou asasinen m. M pral pot tèt mwen konsa bay nèg touye m. Ou konn wè reken sou Channmas? On reken m ye! On reken m ye danje ou pa ka jwenn mwen sou Channmas. Ban m esplike w on bagay frè m. M pa t ap janm al lan fèt. M pa t nan okenn fèt. Pa okipe neg ki bezwen fè chanel YouTube yo fè moun, pa okipe neg ki bezwen fè moun ap swiv yo sou chanel YouTube kap di Babekyou te nan fèt e bon pye Babekyou k sovel. Mwen di w si Manino te responsab, te respekte chef li, el te yon moun ki te responsab sa pa tap rive.

Paske ou pa ka dim ou rele Malino ou gen foli ou pral nan fèt ee ou gen foli ou pral nan fèt Gisdelma 75 nan de fèt rele black party mwen m pa janm ni nan black party ni nan white party ni nan red party m pa janm nan fèt men menm ou wè patnè banm di w yon bagay ki pi klè si yo ta di w mouri sou lari Delma 6 la sou lari Delma 6 la wi. Yo ta di w mouri nan yon fèt ou pa bezwen vin nan antèman m. M ka mouri nan yon fèt anndan Dèlma 6. M ka mouri nan yon fèt anndan Lasalin. M ka mouri nan yon fèt anndan Site Solèy. Ou tande danje? Men nèg pral di w jwenn mwen la kafou Dèlma 18 pou touye m e manti. Sa fè 1. Dezyèmman ankò, ou konn kòman nèg ka touye m? M ap mouri nan goumen. Map mouri nan goumen nan echanj katouch avèk bandi avèk gang ki gen zam nan men yo kap goumen avèm e ke mwen menm kounye a nèg sa yo mka pran yon bal m mouri paske depi wap goumen ou ka mouri e nan goumen m ye nèg yo atakem map refoule yo oubyen m atake yo yo menm yap refoulem mka pran yon bal m mouri lòt jan mka mouri ankò lapolis vin chèchem lapolis vin chèchem epi yo nan cha blende yo a yo ap tire bal pandan yo nan cha blende yo a yo ap tire bal mwen menm mka pat gen yon bon abri e ke mpran bal. Epi nan pran bal la m pa ka al lopital m mouri. Men, kòmsi, m gentan konnen m ap goumen kont boujwa, santi boujwa ki gen gwo kòb lan men yo, e m gentan konnen lapolis la e tchoul nèg sa yo. M gentan konnen yo envesti kòb nan lapolis la pou asasinen m. Gwo ekip polisye, gen wo grade nan lapolis ki gen kòb pou touye m. Enben, sèl sa m konnen mwen, nèg k ap vin touye m nan, lò yo mete w nan cha, lò yo mete w nan lis pou w vin nan operasyon pou w vin dèyè m pou w vin touye m, panse a madanm ou a pitit ou, paske mwen m gentan abandone pa m yo deja. M gentan abandone madanm mwen a pitit mwen mwen menm, paske m gentan konnen kote m ye la e pou lanmò m ye. Lò w ap met pye w atè, paske fò w met pye w atè pou w vin, pou w vin minote m. Lò w ap met pye w atè pou w vin minote m nan, panse a madanm ou a pitit ou, paske mwen menm m gentan konnen mwen menm, m p ap vin kanpe tankou ti poul ba w minote m. M gentan konnen mwen menm m ap goumen avè w. Lè wap vini anm an m pare pou, e sak fèm prefere lèm gen 10 dola, lèm gen 10 dola m manje 5 dola m achte 5 dola bagay poum pwoteje tèt mwen. Ayiti m gen yon nèg panse kòmsi menmenm m son yon devwa fasil e ke w pral kalannik parèk konsa e ke w vin pote boure epi kounye w konnen wap vin pranm ou pral vin met minòt nan menm e nan menm pou al Ann di, ann di Manino te granmoun. Ann di Manino te granmoun. Sa w te pèdi nan fèt, nan fèt m tande blag pa w di. Sa w te pèdi nan fèt. Ou pa konprann sa m ap di w la. Ki, ki Babekyou k konn sòti a? M janm nan lari frè m. M pa janm nan lari non menn. E reken m ye, se anndan tou lanmè m nan m rete. Anndan lanmè m nan m rete monchè Piga nèg bay tèt yo manti monchè Ap bay tèt ou manti M te nan fèt e kouri m kouri Sa m pèdi nan fèt Bon wè m repete w li Si w tande m mouri nan yon fèt ki fèt sou lari Dèlma 6 la Tande Si w ta tande m mouri nan yon fèt ki fèt sou lari Dèlma 6 la Ou pa bezwen vin nan antèman m Bon m di w yon pawòl patnè Aprè Manino nèg yo touye kòm moun ou ka di ki te gen zam lan menl ou ka di Manino ok depi nèg la gen zam ilegal lan menl li pa polisye li pa militan ou ka di e bandi li ye. Nèg yo e prèske 25 moun wi lapolis tiye sou pretèks se bandi yo ye y arete yon pakèt moun la menn y arete yon pakèt moun yo di moun yo yo di moun yo e bandi yo ye menn sa moun yo gen pou yo wè a bandi frè Nèg yo pran ekip zam, zam map gade m wè yo mete yo la, zam sa yo kot, zam sa yo nan men ki moun zam sa yo te ye, nèg yo pran ekip vye zam wouye yo mete, yo di w men zam ki te nan men moun yo, men zam ki te nan echanj a lapolis. Manino koz, Manino koz nan manke granmoun li. On nèg ki chèf ki nan nivo Manino nan manke granmoun li, Manino konz on ekip ti jèn. Gon pitit mouri a Manino, e sak plis ki boulvèse chèf la wi. Ou tande frè m? E sak boulvèse chèf la paske gon piti ki mouri a Manino, piti sa son piti tout fanmi piti a aletranje. Piti a pa gen anyen pou l wè a bandi non men l. On piti tout fanmi l aletranje, tout byen fanmi piti a sou kont piti a. Ay si pitia gen machin nan menl lap vire kòmsi misye pran pitia al mennen pitia nan fèt lal koz pitia mouri pitia pat menm vle al nan fèt la menm misye son chemiz li bay pitia li pran yon chemiz lakay li li bay pitia pou pitia al nan fèt la sa vle di menn pitia ou wè k mouri la patnèm menn se manino k koz pitia mouri sa vle di si gon grenn moun nèg yo touye e manino aprè pou tèt grenn manino a nèg yo tiye yon ekip inosan menn epi yo pran yon ekip vye zam yo mete epi yo diw men zam kite nan men moun yo. Ou tande sam diw lan patnèm? Menm zam ki te nan men Manino a e pa li yo mete. Paske Manino te gen yon Glock nan menl ki tire foul. Alò lòt vye zam ou wè yo mete a e pat zam ki te nan men nèg yo vre patnèm. Sa vle di men sak peyi Dayiti a menn, èske ou konprann sam diw lan? Lapolis ap fonksyone tankou taliban, lapolis ap asasine moun pa sou pretèks li dèyè bandi patnèm. Men ou mèt rete tèt frèt monchè. Wè mwen mdiw sa deja frèm. M pa di yon nèg pa pranm non, m bò kòman m ap mouri. M ap mouri pandan m nan echanj katouch avèk bandi ki gen zam lan men yo k panse yo ka vin lakay mwen vin fè sa yo vle. M ap mouri nan echanj katouch pandan seri de bandi panse yo ka fè m nenpòt bagay epi mwen m ap mache sou yo yo pran m. Men kot nèg la pral jwenn mwen nan lari menn. M pa konn sòti monchè, si yon moun di w li konn wè m nan lari e manti monchè. E manti monchè. M konn fonksyònman lapolis la, m di w m fè 14 an ladan l. M konn fonksyònman lapolis la menn. Bohem di m gon tatou lapolis. M gon tatou lapolis nan men dwat mwen wi. M te tèlman renmen lapolis m fon tatou lapolis sou mwen. Ou wè jodi a, Pierre Espérance a Mariolène Gilles, moun sa yo vin fè m tounen yon lyon. Kounye a pou m ta mouri, pou m ta mouri san Bondye pa ban m jistis mwen. M ap mouri, lè Bondye fin ban m jistis mwen avan, paske fò m jwenn jistis mwen. M gen pou m mouri monchè m pat vin fè ti sade sou latè Monchè m sanble yon nèg ki pral pè mouri Bon m ap goumen m gen zam lan menm m ap fè lòbèy epi pou m panse yon lè yo p ap fè lòbèy